Si nan tout depateman yo, enben jan w ap gade a la a, w ap wè ke manifestasyon an li pa fè pwa, kote ke an nou di sikilasyon an li ape, jan w ap gade nan videyo a la a, sikilasyon an tout bagay nòmal, machin yo ap monte desann san zoken pwoblèm, men gen kèlke militè sètènman ki mete pye yo atè, ki fè de deklarasyon, lapolis gentan sou plas jan w ap gade a la a. Nou gen Udmo ki gentan la nan espas la, madam, mesye, zanmi entènot. Nou, jiska prezan, nou prèske midi, pa genyen, poko genyen mobilizasyon. Nou di poko etandone ke nou pa konnen kòman jounen an ap pase. Men jiska prezan pandan ke nou ap pale a la, madam, mesye, zanmi entènot, pa genyen okenn mouvman sou Dèlma. Sètènman, onivo de lalu te. gen yon te gen yon esèy ki te fèt men lapolis te rive kraze li avèk gaz lakrimojèn men pou jodi a pou wè nap pale a la poko gen anyen o nivo de dèlma 32 men nou konnen ke ti 2 3 grenn moun ki la yo mete anpil blokis e o nivo de e o nivo de kafou 32 a men nou menm nou la pou ke nou kapab fò wè Kijan sa ye madam mesye o nivo de dema 32 kote ke jodi jedi 17 oktòb 2024 la ki te anonse avèk anpil kolè kote ke mobilizasyon te sipoze fèt manch long men nou pa wè militan nou pa wè anyen men nou menm nou la madam mesye mèt annou pou te ka pote enfòmasyon pou ou paske se sa nou la pou nou fè nou ap rete prezan sou lè lye e nap fè w konnen tout sa ki va rive. ata e andeyò.
E jan ke nou te anonse l, e nou te di ke 17 oktòb la se yon dat enpòtan, se dat ke yo te asasine papa Desalin, dat sa nou te deside pou pèp ayisyen pran la ri pou l al manifeste mekontantman yo. Manifeste mekontantman yo fas a ensekirite a. Manifeste mekontantman yo. Fas a lavi chè a, manifeste mekontantman yo fas avèk grangou an. Men malerezman, nou wè gen de polisye, nou pa menm ka di se de polisye ke yo ye, paske si nou kwè pòtpawòl lapolis lan, ki toujou ap di ke fòk gen yon maryaj ant popilasyon an e lapolis. Si n ap mande maryaj popilasyon-lapolis, men jodi an, poukisa popilasyon sa li pran lari? Pou li mande yon mieux etre, pou li mande sekirite, pou li di, pou li di ke li bouke a sa kap pase nan peyi an. Pou ki sa ke nou anpeche yo manifeste. Or, lè yon polisye pran bal, nou wè ke se lopital yal lage l. Lè yon polisye mouri, nou wè se kouche yo kouche madanm li pou yo ka bal ti chèk lan. Men jodi an. Se menm polis sa ki transfòmel an makout pou ka anpeche pèp la ale vè la destinasyon final. E nou menm nou di nou kwè batay nou an li pap kanpe. Nou gen yon batay, batay pou libere Ayiti an, nou konnen se yon batay ki long, se yon batay ki peryez, nou konnen ke se pa tout moun kap kab rete nan batay la. Mwen menm mèt Michel Joseph depi 2004 map batay pou liberasyon peyi. E se te moun ki te kouche sou sèkèy Maxime Desalmou. e nou di l n ap kontinye batay e n ap batay jiskaske Ayiti libere. Kòm nou konnen ou se avoka Guy Philippe, di nou non nan ki depateman Guy Philippe retwouve l nan moman sa la 17 oktòb sa a? Pou dè rezon estratejik, nou pa ka di kote lidè a ye la. Paske pa bliye ke w ap mennen yon batay kont yon sistèm ki ekstrèmman pwisan. W ap mennen yon batay kont lèzoligak kowonpi. Wap mennen yon batay kont blòk oksidantal la. Nap mennen yon batay kont politisyen brakè yo. Donk se pa yon batay ki fasil. Se yon batay ki mande anpil strateji e se strateji nap met an plas pou nou konnen si nap rive jiskaske nou rive a la destinasyon final. Destinasyon ki bò li ye la mèt? Destinasyon final lan se jiskaske nou libere Ayiti yon ènyèm fwa. Pou jodi a, pou jodi a. Jodi a nou pa gen wout. Piske yo gaye nou, nou vin tankou 2 chen fou. E nou di l klèman, a chak fwa ke pèp la ap manifeste. La polis enpeche pèp la manifeste, gen yon lè kap rive pèp la pap manifeste pasifikman, gen yon lè kap rive si se gè sivil la yo vle yap jwenn gè sivil la, jiska prezan nou nan lame de la dyalektik e map dil pran fè tiktok avèm mete minis Carlos an defi poul vin arete mèt Michel Jean Joseph. Lè nou sispann itilize l arme de la dyalektik, n ap pase pa la dyalektik de zam.
Ban m kle avoka.
Konstitisyon nou an ba nou dwa. Nou pa gen pou n ekri lapolis pou ba nou otorizasyon. Nou gen pou n notifye lapolis. E se ke nou te fè. Nou notifye lapolis pou nou di l ke. Yo pa bezwen resevwa l. Yo ou pa bezwen otorizasyon pou notifye l pou di wap manifeste pou l vin ba w sekirite se wòl lapolis se pa pwoteje sak sèvi non se pwoteje e sèvi nou pat gen pou lapolis ba nou otorizasyon konstitisyon nou an gentan ba nou otorizasyon deja e sa fè ke lè ke nou ekri lapolis nou pa ekri lapolis pou l ba nou otorizasyon e nou wè yo sezi yon tchòk sa yo pou nou yal mete l nan komisarya de pòtoprens e trè byento.

Yo konn dil a lil dayiti. Lil dayiti nou konn se sendomeng, se lil dayiti. Yo vle fè lil la vin dirije ayiti. Se sa ameriken mande yo pou yo fè. Kounye la komanse ap baskile popilasyon an nan movèz kondisyon, movèz tretman lakay yo. E yo pre tou pou asasine nou a tou pri. Pou yo pèmèt. Kòb yo gentan fè avèk Sendoming nan, yo jistifye lajan an. Pa bliye, lè Ariel t ale, sa Anabel Aminadel te di? Yo te di se Ariel gentan gen pouvwa lajan nan men l. Yo menm yo vin pran kòb pa yo a. Kote nou wè moun CP sa yo, k ap mache fè dil tout kote avèk direktè, avèk direktè dwàn, avèk moun ki pou rete nan bwat Leta yo, ke yo kontinye ap fè dil sou tèt peyi Dayiti avèk Sendomeng toujou? Yo kontinye ap fè dil sou tèt peyi Dayiti avèk Kò Gwoup toujou pou yo kraze peyi sa a? Wap wè tout kote yap repouse moun nan popilasyon an e kote gen de resous pou pèp la viv yo menm yo vle vin itilize l gratis ti cheri yo pran yo.
Men pa bliye se ekip tonton makout kap travay pou anbasad ameriken yo ye kap travay pou anbasad kanada la frans se kò gwoup la k mete yo la kap travay pou yo kounye a pou yo fè l plezi. Y ap bouskile pèp la pou l pa pran lari, menm si nòmalman jou a la, jou a vini kantmenm. E sa k ap vini an, lè sa a, yo menm y ap konn sa y ap fè avèk Lèzetazini, Kanada, Lafrans. Pou jounen jodi a, mobilizasyon an ap kontinye? Pou jounen jodi a, l ap kontinye? Manifestasyon an ap kontinye.
Apre m fin bay entèvyou, se kontinye n ap kontinye wout nou. Pase nou di jodi a, sou pakou l ye.

Mwen byen kontan pote sa ou ban mwen la a. Mwen te mande nèg Viv Ansanm yo pou yo nan ba kay la. Mwen te di nèg Viv Ansanm yo pou yo depoze zam nan pou malerèz li yo, pou yo mete zam nan sou nèg ki te ba yo l la, pou yo fè yon sèl avèk pèp ayisyen pou yo antre nan batay la. Pase gen moun ki te gen moun ki te defòme batay la. Ya, e sa, e sa k pase la? E gwo gwo defòmasyon k ap fèt.
Son batay revolisyon li ye, kesyon sa yo, tout kesyon sa yo, se tout pèp ayisyen, se pou m batay mwen menm, se pou m batay entèl, se pou m batay sesi, se batay tout pèp ayisyen.

Nou menm pèp la, nou vle pote solidarite nou avèk konpatriyòt nou y ap imilye an Repiblik Dominikèn, avèk konpatriyòt nou y ap depote masivman san dwa, y ap vòlè bagay moun yo. Nou pa ka konprann, se pwòp Ayisyen parèy nou. k ap vin tire gaz sou nou pou nou pa pote solidarite nou bay Ayisyen k ap viktim an Repiblik Dominikèn. Nou menm nan fren, nou menm ki gen nan tèt nou Senatè Guy Philippe, jodi a nou p ap kanpe. Nou p ap kanpe. Nou pa wè Guy Philippe atè a non, l te jis ap atè a, nou pa wè l non. Guy Philippe pa t ap.